An, li fè egzakteman 4 è 6 nan Radyo e Channel, nou la depi El Mont, n ap emèt, e jodi a ankò nou pote yon lòt emisyon pou ou, e kòm chak dimanch. Anvan nou kòmanse jodi a, nou pral pran tan pou nou salye oditris number one nou, pou nou salye Mamita, pou nou di l ke nou la ankò kò yn fwa, epi nou konnen ke l te priye pou nou tout semèn nan, se sa k fè ke nou la, nou beni, epi

Nou di pwogram nan se yon pwogram ki dwe pote konsyantizasyon che Ayisyen epi se yon pwogram dedikasyon a la sitwayènte. Sa vle di ke nou bezwen moun Ayisyen toupatou, nenpòt kote ou ye, pou w ka pi responsab, pou w ka pran bagay yo an men, pou w pran desten ou an men. Se pa sèlman arive a èt yon sitwayen nan yon peyi, nou paske sistèm nou te fè yon pwogram sou la sitwayènte, nou te di ke se pou ranpli dè devwa. E non plis ou ke yo ba w dwa, men pou ka jwi de dwa yo, ou gen devwa ou menm pa w anvè sosyete ke w ap viv la. Enben, Impôt sur le revenu, deklarasyon denpo, se yon devwa pou peye taks. Lè w peye taks, sa ki rive, se ke gouvèneman kote w ye a vin gen E resèt ke l fè sou taks la, i ka vin ba w sèvis. Nou konnen ke pa egzanp, moun ki Ozetazini konnen n, e moun ann Ayiti ka konnen n tou paske yo viv nan majistra a. Komin nan, majistra kominal la se sou enpozisyon de sèten ta, taks sa yo ke majistra a fè yon resèt epi ke l ka ba w se kon apèl yo pick up garbage nan lari an, sa vle di yo fè salubrite, yo retire fatra, se ke yo bezwen kòb.

Ke jodi a nou pral eksplike nou. Kèlkeswa Ozetazini, an Frans, an Ewòp, an Kanada, nenpòt kote ou ye dan le mond, sistèm sa a etabli, il fò ke ou eseye respekte l antanke Ayisyen. E premye bagay nou pral fè, nou pral relate lè rezon ki fè ke li enpòtan pou ou pou deklare l. Dèfwa moun nan pa vle redeklare taks. Li di a li pa vle peye taks, sitou si moun nan twouve yon travay, pa egzanp, gen moun k ap travay a tèt yo, gen moun ki nan yon travay ke yo fèy, nou rele sa off the book, sa vle di pa fèy dirèkteman e nan leta, moun nan pa pa repòte l, moun nan di ke li ka sere taks sa. Li sere kòb la paske li pa vle peye. E gen tout chofè taxi yo, nou konnen ke sa tèt yo yap travay, yo moun sa yo tou dèfwa yo pa yo pa deklare ki egzakteman sa yo fè, donk na pral eksplike yo la rezon pou lakèl i enpòtan pou yon moun pou ka deklare taks ou epi pou eseye le pli ke posib èt jis tan e ou panse ke a moun nan di m fè tèlman kòb si m deklare tout kòb la m pral peye taks m konprann sa Men lè w ap fè biznis lan, lè w ap fè sa w t ap fè a, se pou w te konnen ke lè pral rive an fen dane ke w pral peye taks e pou w te fè yon ti rezèv pou sa. Gen de twa rezon pou sa. M ap al eksplike w ki sa li ye. Ki sa nou vle eksplike w? Nou vle eksplike w premyèman, revni an, se ke n apèl lè w travay, kantite kòb ke w fè a, enben yo rele sa se ton pouvoir d'achat. Sa se pouvwa dacha w ye. Sa vle di ke revni an, se li ki pèmèt ke Lè w al nan yon bank, w al mande kredi, yo mande w konbe kòb ou fè pou ane a. Enben, i ban w yon pouvwa dacha. Si w fè 30 mil dola pou ane a, yo gen yon kantite kòb y ap prete w. Si w fè 70 mil, y ap prete w plis. Si w fè 200 mil, y ap prete w plis. Donk, lè w retire nan kantite w fè a, ou bay yon manti paske w pa vle peye taks la, la menm ou redui pouvwa dacha w, ou redui pouvwa de kredi w, ou redui yon bann bagay ke w redui ou menm pèsonèlman. Paske poukisa wap eseye save on 4 5 dola 10 dola enpo ke w ta pral peye anplis. Donk ou la menm ou liy de kredi ou ke yon konpayi te ka fè w li pap fè w li ankò paske kòb ou repòte pou fen dane a li pa ase. Donk me on rezon senp ki fè ke yon moun te dwe fè on deklarasyon ki onèt, ki jis, ki nòmal. Sa se yon. Dezyèmman, nou te pale, bon, se menm ide a tou, nou pale de pouvwa dacha. Ou vle achte yon kay. Ou bezwen achte yon kay. Enben, ou ta fè manti, ou fè yon bann kòb, ou pa vle di sa, pou ou pa peye taks. Epi kòlè ou bezwen achte yon kay. Lè ou al labank nan ou al mande kòb la, yo di men mesye, kantite kòb sa ou fè a, ou pa ka, pa ka, ou pa ka achte kay. Kounye a sa ou ap pral fè? Ou ap pral di non, m fè plis. Men kote l? Ou pa deklare l. Kòman ou ka fè di ou fè plis? Donk se tout rezon sa yo ki fè n ap di yon seri de moun, si w p ap travay nan yon konpayi, w ap travay ak tèt ou, w ap travay nan yon djòb ki pa gripote l, ou menm nòmalman fò w repòte l. Sa k fè nou pati sou baz repòte a, paske kòm nou di an Ayiti, sitou pou moun k ap viv an Ayiti, nou konnen ke pa gen yon sistèm ki etabli chak ane pou fè l, se volontèman pou moun al nan DGI pou l al deklare sa l fè. Gen kèlke ti konpayi ki deja striktire, ki pran kòb la pou yo, ki bay DGI li pou ou an Ayiti. Pa egzanp, gen yon seri de konpayi si yo konnen se pwofesyonèl ke w ye, w ap travay, yo tou pran pou ou, enpi yo ba w li, yo ba w papye a pou al nan DGI. Si w gen kontraktè pou de twa kat kote, yo tout pran pou ou, donk kounye a ou ka al nan DGI ou fè yon deklarasyon. Men lòt moun yo, se ou menm volontèman ki ta sipoze ale al fè deklarasyon an. Donk, se sa ki fè ke nou ankouraje tout moun Kèlkeswa kantite kòb ke w fè a, devwale li, peye taks sou li, l ap ede w. Pa egzanp, n ap pral pran an Ozetazini menm, gen yon bann Ayisyen k ap travay Ozetazini epi yo fè babysitting. Babysitting sa vle di y ap fè gadri, ok, y ap fè l. Moun sa yo lepli souvan yo pa vle di yo fè kòb paske yo nan yon seri de byennèt sosyal, yo nan yon seri de lòt sistèm yo vle. Men gen yon erè ke yo fè, Sonje ke kòb ou fè a, li pral pèmèt ou peye yon pati ladan lè w ap fè taks lan, w ap peye yon pati ladan a retirement ou, a retrèt ou, pou w pran retrèt, gen yon kantite de tan pou w fè w ap travay ou kontribye, yo ka mande w 11 unit de kredi, yo ka mande w kantite de kredi pou w fè. Donk, kounye a ou pa te bay 5 kòb nan retrèt ou, enben lè ou pral pran retrèt ou, se lè sa a w ap bezwen lajan tout bon, Enben ou pa kalifye pou anyen. Paske ou pa t, ou te refize di egzakteman sa ou te fè. Donk se tout rezon sa yo ke n ap ban yon moun ki fè ke e ou dwe deklare taks. Bon, nou pèmèt nou pale de taks e jodi a nou pa pran gès paske nou panse ke se yon sijè ke nou ka, nou metrize anpil e pou moun ki konnen nou yo konnen ke nou te gen biwo k ap fè taks nan New Jersey. Nou fè konbane nan fè taks e pou tout moun. Dayè nou pwofesyonèl nan se kon apèl e endividyèl enkom taks, taks pèsonèl yo. Donk sa fè ke jodi a nou pèmèt nou pale de taksasyon. Ok. E nou te sou Springfield Boulevard nan New Jersey nan MBC ke moun ki moun New Jersey konnen nou. Donk sa vle di ke se yon bagay ke nou konnen, se yon sijè ke nou trè trè trè pwofon ladan, nou konnen li trè byen epi nou ka pèmèt nou pale de li. Men kisa nou pral eksplike moun yo. Nou pral eksplike w lè w fè lajan an e w al kote yon moun w al fè taks ou. Epi kisa moun nan mande w e kisa w dwe ba moun nan e kisa pou siveye. Kòm nou konnen gen yon ekip moun ki onèt gen moun ki pa onèt sitou nan taks preparasyon paske gen anpil lajan nan biznis sa a. E nou tande gen anpil moun ke leta arete, gen anpil moun ki fè w fè kòb la epi apre fè w retounen bak paske lè w al kote yo a yo te di w se yo k pi bon Yo fè de istwa, m ka di dèfwa yo menm fè manti pou ke yo fè w fon gwo income back epi wou vin pèdi kòb la epi wa pral remèt kòb la. Donk nou pral di nou kisa pou nou fè pou sa pa rive. Lè w pral fil taks ou, premye bagay ki enpòtan se ki stati w. Lè m di stati sa vle di legalman kisa w ye. Eske se w moun marye, eske se w moun senp, single, epi gon lòt stati, 3, 4 moun ap viv nan w kay. Men kay la gen ce qu'on appelle yon moun ki chef de famille. En américain, n'a pral di moun nan toujou head of household. Sonje ke non kay, se sa nou di 2 bouyi, 2 chèf pa, 2 towo pa gwonde non sèl patiraj, enben non kay se yon sèl chèf de famiy. Ou pa ka rete non kay epi 5 moun fil taks nan kay la tout head of household. Non, son sèl moun moun ki fè plis enkòm nan ki bay la ki ka pran chaj Head of Household yo. Fò nou veye sa paske gouvèneman an gen pwè de 7 an i ka retounen bak sou taks yo epi i ka i ka fè w peye penalite pou yo. Ok. Epi gouvèneman an tenu kont de stati w, sa vle di ke ou single, ou marye, ou marye, ou ka marye a mari w epi nou gen pwoblèm ekonomik antre nou, Nou pa renmen fè anyen lajan paske lè lajan an vini gen yonn ki pran tout. Gen nèg ki di w ke a fi a pran tout kòb la, se lè sa li deside pou l ap chanje twalèt, li chanje pou l chanje kitchen, pou l fè yon bay renovasyon nan kay la, li chanje li pran kòb la. Donk nèg yo vle fè ti taks yo apa e fi a vle fè kòb li ata paske li di nèg la pran kòb la li banboche avè l, li pa konnen, donk yo deside pou yo fè kòb yo apa. N ap di moun sa yo si yo nan koup, yo nan fanmiy, E o benefis de koup lan pou yo fè taks la ansanm. Poukisa? Paske kredi an, se kon apèl yo bay on kantite de kredi ke yo baw pou ka retire anvan yo takse w. Lè ke ou fè l tou e se kon apèl ansanm, e together, yo fil taks ansanm, yo baw on liy de kredi ki plis pou ka retire nan taks lan. Lè ou fèl separe, leta penalize nou paske kòman nou fè 2 moun marye nou paka viv ansanm, nou paka fè tout sa yo ansanm, li penalize nou kantite li ban nou chak apa a pa ede nou vrèman. Epi to brakèt la, se kon apèl se sa nou te rele les tranches d'income, se tranch ou konnen brakèt se sa nou rele tranch. Sa vle di ke si ou fè 2 zero a tan, 2 zero a tan. Donk se sa nou rele tranche d'income e an Ozetazini apre yo di w brakèt, nan ki brakèt ou tonbe. Donk se sa w ke n ap eksplike w pou ke lè w ap pral fè taks ou, eseye pou respekte stati a. Si s on timoun ou ye, ou la ka paran w, enben w ap pral fè single. Epi non plis tou, se pou di ke wi, o laj ke w ye a, sa depan de kantite kòb ke w fè, ou ka ka paran w, paran w ka deklare w stil ke w ap travay avè yo. Paske si w pon gen lès de, ou gen mwens ke 24 an, ou nan kolèj, ou nan se, paran w stil ka deklare w. Donk ki vle di ke se tout sa yo nap eksplike w kote ke kounya menm si wap fè ti kòb wap fè yon ti travay nan McDo wap fè yon ti bagay konsa enben w gen enterè di ke wi paran m ka deklare m. La pral fè w fè petèt yon 20, 30 dola an mwens sa pa nan taks sa nan se konn apèl return ou si w gen return men wap gade paran w ka pèdi 200, 300, 400 dola. Lè mwen lè m tap fè taks yo se sa kòm te konn fè lè moun yo vin kote m epi m mete yo chita epi m di yo konsa ke me 2 senaryo yo. Ok senaryo sa ou ka fè plis kòb senaryo sa ou ka fè mwens kòb men legalman men ki senaryo k pi bon se chwa nou men mwen m pa responsab m pa responsab paske louvriye travay o gou di mèt se sa nou chwazi pou n fè men m deja di nou legalman l pa posib. E se sa ki fè ke nou ka di sa nan karyè nou nan fè taks, nou poko gon moun ki ka di, ki ka vin di ke nou te fè taks la epi yo te relel li te gen kòb pou l remèt. Sa pa rive nou. Paske nou fè yo respekte la lwa. E se sa ke nou vle tou an Ayiti. An Ayiti, moun yo ap travay, moun an sipoze al nan DGI al di konbe kòb li te fè. epi peye taks la. Sitou nou nan yon sistèm kote ke nou konnen pèkizyon taks la se yon bagay ke anpil moun ap eseye kouvri, se kantite moun k ap travay yo se yo ki peye. E nou wè peyi a bezwen lajan, gouvènman an bezwen kòb, donk se sa k fè ke nou Nou envite moun yo a èt des Ayisyen de bon sitwayen. Lè nou di bon sitwayen, sa vle di yon sitwayen ki respekte lalwa, yon sitwayen ki apli, ki fè devwa l nan sosyete a. Donk se sa ki fè ke nou di yo, premye bagay, m nan prale pi lwen, premye bagay pou veye lè w fè taks la, se deklare kantite w fè a vrèman, pa fè manti. Dezyèmman, gade ki stati ke w pwal pran. kòm li. Sa vle di si w marye, si w single, sa vle di si w selibatè, oubyen si ke w ap fèy marye separe, sa vle di ke w a mari w bè, ou ka fè chèf de fami. Epi si w vèv, kòm si ou ka fè l tou, si moun nan, pa konjwen an te mouri pandan ane a, fiskal la, ou ka fè l konsa antanke vèv. Ok donk sa se tout stati nap esplike stati ke ou ka pran apre stati a nou pral pale ou de se kon apèl depandan gen moun ki di ke ah nou gen 5 depandan e nou pral fè tan kòb se pa konsa li ye i pa osi senp ke sa e pa kantite depandan ke fè ou fè kòb la se premyaman leta baw kredi lèl baw kredi a li diw ok Ou fèt an kòb. Premye 20 mil dola an, an Ayiti nou kwè se premye 20 mil goud nan, de 0 a 20 mil goud pa takse bò. Sa vle di yo pa takse w sou kantite kòb sa an Ayiti. Premye 20 mil goud lan an Ayiti gratui yo e vin jwenn ou. Sa, lè m di vin jwenn ou sa vle di ke yo pa takse w sou li. Epi yo takse w o ma aprè 20 mil goud. An a e Ozetazini se sa yo fè tou selon stati ke w genyen, yo deklare ke w ka pran yon kredi de kantite kòb. Kantite kòb sa a yo retire l anvan menm. Nan enkom ke w fè a, ou te fè 30 mil dola, yo bay yon kredi de 12 mil 500, premye 12 mil 500 pa te, ou pral peye taks sou rès la. Kounye a gen yon lòt bagay ki ka fè l, eske ou gen depandan? Depandan kisa? Sa vle di eske ou gen de pèsòn a chaj? Se sa nou rele depandan. Sa vle di ke eske ou responsab moun? Konbyen ou genyen? Enben, ou gen 2 timoun, ou gen 3 timoun, ou gen moun ki pa bezwen pitit ou non, men ki nan yon laj epi se sou responsablite ou ke li ye, ou ka pwouve se ou responsab li, enben moun sa yo se timoun, yo depandan ou. Lè yo depandan ou, sa k rive? Ou deklare l. Yo ba w kredi pou depandan yo. Sa depan de kantite kòb ke w fè, ou ka met 2 depandan epi taks, taks ou rete gentan rive a zewo. Sa vle di ou pa t fè anpil kòb pou ane a. Lè w mete kredi pèsonèl ke yo ba w, kredi ou a madanm ou, plis 2 depandan yo, epi li gentan rive a zewo. Lè l rive a zewo, enben yo p ap takse w, epi leta ba w pral fè yon earn income credit, sa vle di ke leta ap fè yon ti kado, Ozetazini gen yon ti kado ke yo fè pou ke lè yo gade sosyalman ou pa t fè anpil kòb, epi yo di w gen yon tan responsablite yo fè w kado, yon kredi de revni ke yo ba w, ke ou earn ofisyèlman selon jan w fè a, enben nèg yo ba w li. Sa ke anpil moun kap fè tax di moun yo. Yo di moun yo ah ou gen 4 timoun ou pa bezwen 4 timoun yo epi yo menm dèfwa e ale fè moun nan pase timoun a yon lòt moun lòbèy. Sa n se fè pa, pa fè sa. Paske sa ka mete nou nan anpil pwoblèm. Ok sa ka mete nou nan anpil pwoblèm. Menm si ou pa gen met tout timoun ou ou sèl ou menm si yo pap fè w fè plis kòb anplis mete yo epi kenbe yo konsa paske legalman ou bezwen sa epi nou menm tou pa antre nan lojik sa al pran timoun ki pa timoun nou paske pi devan nenpòt lè nou ka gen de responsablite ke nap regrèt ke nou te fè sa donk se sa ke nou konseye nou nou konseye w premyèman konsyan de stati nou, dezyèmman, konsyan de kantite de depandan ke nou pral fè deklarasyon. Ok. Donk, m antre nan de bagay bezik de lè w ap fè deklarasyon lenpo w. Nou pral kontinye, nou pral rive pi lwen avè w, nou pral eksplike w se kon apèl Adjusted Gross Income, se sa AGI nou ka wè depi nou rele yon kote yo mande nou AGI nou, AGI se Adjusted Gross Income nan, se li ki ke lè w fin retire tout dediksyon, tout sa w gen pou w ta dedwi, epi lè m di dediksyon e pa sèl dediksyon, ou ka adisyone tou paske pa egzanp si w gen yon bon ti kòb labank enpi w gen yon bon enterè ke w earn pou ane a ou ka mete yo, si w gen yon dezyèm resous Ou gen kay ke w lwe, ou gen yon seri de bagay ke w fè, ou gen yon biznis ki tap mache akote ke ou rantre yon kòb, ou ka rantre kòb pwofi ke w fè a, ou ki vin rantre ladan l. Donk sa vle di ke kòb la ka adisyone, kòb la ka soustre. Sa depan de sa. Donk kounye a vin ba w se konn apèl AGIU ki Ajiste Gros Income. Se li yo pral takse se li kantite kòb sa a ki taxable se li ke leta pral takse kèlkeswa sistèm nan se sa yo fè yo yo di w men sa w fè nan le revenu men kisa nou ka adisyone kòm pwofi ke w fè pou ane a epi men kisa nou ka soustrè ladann enben kounye a nou vin twouve nan vrè number vrè kantite ke ou genyen nan monn nan, enben, kantite sa a, nou pral takse l. E takse a pral soti sou yon tranch. Se pa, tout moun pa peye menm taks. Gen sistèm ki inivèsèl, m ta ka di, ke yo ta preche isi yon fwa, pou, men li pa rive. Men ou peye taks la selon brakèt ou, selon tranch de kòm ou. Donk, se la ke ou pral peye taks la. Lè w ap peye taks la, Ozetazini pa egzanp, yo fè li, epi yo di ke a, gon sòt de balans pozitiv pou ou. Lè m di balans pozitiv, sa vle di ke ou te ba leta 3 mil dola, lè yo fè taks la, yo fè tout bagay, tout retrè, leta wè e 2 mil pou te bay. Enben, ou gon tranch pozitiv de mil e kèk, leta retounen mil dola a ba w. An Ayiti pa egzanp, si sa rive menm moun nan, li ta fè sistèm nan an Ayiti, epi li te peye 3 mil epi goud, epi lè yo gade wè se 2 mil goud pou l ta ba l, yo gen pou ta retounen mil goud ba l. An Ayiti yo pa fè sa, yo pa remèt ou kòb la. An Ayiti yo ba w yon kredi pou ane pwochèn. Ane pwochèn lè w pral fè taks, anvan yo kòmanse taks ou, lè yo fin fè l, yo pral di ou te, nou te dwe w 1000 goud, n ap retire l ladan l. Donk, ki vle di ke m pral eksplike nou, m konprann li, m konprann sistèm nan poko etabli pou yo fè l nòmal, yo fè l konsa, men gen yon bagay ki rive, si w t ap travay ane sa, lòt ane ou pa travay, ou pa gen taks kredi a, ou ka pa ka tire l. Donk se sa ke nou vle fè, nou vle mansyone. Donk ki fè ke nou, nou baze l sou sa. E ke nou konnen peyi nou an se yon peyi ki an vwa de konstriksyon. Se yon peyi ki, ki rive nan yon nivo deja. Tout bagay an Ayiti bezwen amelyore. sistèm nan, kontribisyon. Nou pa di anyen pap mache non, nou pa di sa. Nou di y ap fè efò, y ap travay, men ke li poko li poko amelyore, li poko nan rive nan nivo a, e jan l ye a n ap adapte nou a li, epi n ap mande pou yo chèche pèfeksyon, chèche fini l, epi pou yo ka chèche ede tout moun, e chèche mete yon sistèm ki nòmal. Men nan peyi ki deja nòmal yo, kon Ozetazini, o Kanada, an Ewòp, nou konnen ke sistèm sa deja etabli, moun sa yo deja gen yon travay pozitif k ap fèt. E pwogram sa a, nou konnen gen anpil kesyon, gen anpil moun ki ka bezwen konnen kòman yo prepare taks yo. Nou pral pale de ki fòm ke yo ta sipoze genyen. E n ap ba w raple w number a, se 917 455 89 78. Yo ka rele la. Epi yo ka poze kesyon si yo gen, yo ka fon ti dyalòg avè nou sou konvèsasyon avèk Nandy. E nap kontinye, nap kontinye sou menm lanse a paske nou konnen son pwogram ki trè enpòtan paske deklarasyon lenpo son bagay ke on sitwayen sipoze fè e ke nou ta renmen rantre lan tèt tout moun, konsyantize moun yo, fè yo konnen ke kèlkeswa travay ke yap fè, deklare enpo Mwen anpil nou konnen ke gan ekip moun isi kap fè taksi. Chofè taksi yo deklare enpo. Nou lè nap bezwen papye sa a lè nap voye chache timoun nou. Lè nap voye chache timoun nou an Ayiti nap bezwen. Lè nou bezwen achon kay nap bezwen. Lè nou bezwen fon seri de bagay nap bezwen. Donk fè deklarasyon an onèt le pli ke posib. Ok. Nou pwal avanse, nap avanse, nou fin a pale de stati ke w dwe gade, de depandan ke w dwe gade, epi nou pwal pale de enterès ke w ka genyen si w gen yon ti kòb labank, si w gen yon seri de bagay kap fè kòb. Ok. Kounye a nou pwal pati nou pale, nou, sa nou fè, nou pa pwal ale paj pa paj, liy pa liy, paske tan an pa ban nou sa, men nap pwal pale nan sa ki pi enpòtan lè w ap gade yon tax devan w. Ou ka genyen. on mwayen ke wou te gentan achte on kay. Lè w achte kay, se kon apèl ou genyen yon kòb ke w k ap peye yon bank, ozetazini yo rele yon mortgage, e ke m kwè an Ayiti yo gen menm non an, e ke ou peye yon mortgage. Lè w peye mortgage lan, nou tout konnen, moun ki gen kay mortgage konnen ke premye pati nan kòb la, ale vè enterè a. Lè ou ap peye yon kòb, yon mortgage ou ap peye pandan 30 an, ou peye plis enterè ke vrèman kòb ou prete a, basically. Donk ki vle di ke enterè a tèlman high, ti kras kale nan prensipal lajan ou te prete a, li pa, bon, enterè a tèlman wo, donk ki vle di kantite kale a, yon ti kras li minim. Enterè sa yo, ou ka retire yo. Donk, se sa k fè ke ou pwal remake ke lè ke ou gon kay, tan pou nou fè fòm 1040A ki yon fòm senp, nou di 1040A ki yon fòm senp, nou fè yon 1040 pou ou, kounye a kote ke nou ka retire depans sa yo. E sa k fè nou retire depans sa yo, paske leta ban nou yon chwa. Leta di konsa ke i gen yon ti kòb i bèy ki standa. Li bèy yon dediksyon standa pou tout moun. Ok ou sengo nou retire 12 mil 500 an 13 mil whatever kantite leta bay li pou chak ane li varye se afè nou pa mete kantite sou li men nou relel on standard deduction on deduction standard yo rele yo fon deduction ki ki tout moun gen menm kan nan nivo sa genyen men wou ou ka di non leta banm 15 mil dola men depans mwen depans pèsonèl mwen ki kalifye yo yo plis ke sa leta bay la

Ok. Ki kalifye w. E pa tout depans ki kalifye. Gen moun ki panse tout sa yo achte, yo ki monte resu ki kalifye. E pa tout depans ki kalifye. Ok. Donk sa vle di depans ki kalifye yo, enben si yo plis, konye w gen enterè. Mòs, e m ka di la plipa di tan, si ke ou gen kay, Ou gon mortgage ou ki nèf wap peye enben enterè sa yo pral ede w mete w nan kad kote ke ou a pral depase standard deduction nan. Donk la pre nan enterè ou pou w ka lis tout depans ou lè sa. Lè w lis tout depans ou, konnya i pèmèt ou retire yo. Kòb sa a, si w gade, ap pral gen yon liy kote ke ou ka rerantre l kòm depans ki genyen, men lè sa a yè oblije fè yon fòm 1040 pou ou, epi ou pral fill the schedule, de ti akote, de a, m ka rele yo, de addendum, m ka di yo, lòt ti fòm ki ka deklare chak bagay apa. Ok. Gen yon lòt bagay ankò, ou ka gen yon kay, enpi ou lwe l, ou pa ret ladan. Men ou pa vreman gon biznis. Men ou gon kay selman, bon m achte yon kay m ret a madanm mwen a pitit mwen. Men m gon dezyèm kay la, se pa yon biznis li ye men m lwe l m retwouve kòb pou li. Enben gon skedil yo rele ou ka fè pou sa, kote ou ka fè de rental property, sa vle di pwopriyete ke w lwe yo, ou ka ou ka pran yo, ou mete yo, ou met depans yo lè sa, ou met enkom tout moun ki peye w rent yo ou mete yo, Epi ou met tout depans ke w fè pou building nan, si w gen yon soupè, si w gen netwayaj, limyè, tout depans ke w fè, chofaj, tout sa w fè, ou mete yo, si w gen de zant bèy ke w te fè pou pwòpte li, ou mete yo. Epi kounye a, yo vin ba w yon pwofi oubyen yon lòs pou ane a, de biznis ke w genyen an, w ap fè a. Enben sa w fè, pati sa a, ou pral pran l, ou pral rantre l nan 1040 ou pral fè deklarasyon ke m gen tèl biznis ke m t ap jere, k se yon pwofi ke m fè de tan, m pral peye taks sou li, oubyen m fè yon lòs de tan, m pral retire l e li pral ede m nan enkòm mwen. E e pa nou bay yon egzanp pou kay, men n ap ba bay egzanp tou gen moun k ap vann, ki vann nan Amway, gen moun k ap fè lòt ti aktivite akote, enben yo ka fè menm skedjil sa a. Se yon se li tou se biznis san se yon se skedosri donk se li ke moun ka fè taksi yo ka fè yon ekip moun ka fè si w ap fè yon ti travay bebisitè ou ka fè l se fòm sa paske ou pa genyen e w tou sa vle di ke ou pa gen yon gwo yo pa repòte dirèkteman revni w a leta ozetazini gen yon fòm yo ba w yo rele w tou Se wage, se la a ke yo mete tout kòb ke w fè pou ane an. Men si w pa genyen, kounye a, se ou ka pral volontèman di sa, enben w pral itilize schedule sa a pou di ke men konbe kòb m t antre nan ti biznis ke m t ap fè a. Ok, men konbe kòb ke m t antre, epi men kòman ke l ye. E gen moun ki gen, yo malgre y ap travay, yo fè ti biznis sa a akote. Donk sa vle di ke yo gen tou lè de. Biznis sa a, E igo ou gen lòs. Bon, yonn nan bagay ke nap di moun yo nan lòs, wè mo lòs sa a, i trè prudan avè l. Paske otomatikman leta fè w ti kredi a 1 an, 2 zan, 3 zan, 4 ran, 5 an. Men si 5 an wap fè yon biznis, wap fè yon bagay, yon aktivite se lòs li ye tout tan, sizyèm ane a nèg yo poze tèt yo kesyon, poukisa w ret ladan toujou? Donk trè prudan e nan kantite tan ke nap fè nap deklare lòs yo. Nou ka panse nap bat sistèm nan, nap toujou montre ke nou fè pèt epi nap panse yon ti benevis fèt, enben lè sa yo ka odit ou, odit ou sa vle di yo ka rele w epi vini kounye a vini a de prèv ok, se sak te di nou te di nan miz an kontèks la, yo ka pèkizisyone. Ok epi yo fè w vin avèk de prèv ki di ke sa w di a se sa w ap bezwen lè sa lè reçu e si w pa gen tout ou chaje a pwoblèm kounya la ou gon de pwoblèm lè leta rele w si leta twouve ke se manti w tap bay yo pral penalize w pou sa yo pral ba w yon penaliti jis pou manti a anvan menm ke w peye sa w dwe a. Donk, se sa ke nap eseye eksplike tout moun, li pa nan enterè ou pou di yon bagay ki pa sa. E si yon bagay pa dokimante, pito reziye ou pèdi li, paske si ou pa gen resu, ou ka di, ah yo pap mande m anyen pou ane sa. Men wi, men leta ka tounen bak nan dezan apre li mande w li. Twa zan apre li mande w li. Sa ou pral fè? Donk se avèk yo nou konseye ou, eseye onèt le pli ke posib nan sistèm sa. E kèlkeswa peyi wap viv la, Oke deklarasyon enpo se yon ak ke nou konsidere kòm yon bon sitwayen ke tout moun te dwe fè enben lè w fè li se pou ka konnen ke se pa manti pou bèy se pa eseye fè kòb an retou non se jis di se ki e la verite epi sa kap tounen pou ou a tounen si se pou peye wap peye gen moun ki pa ka tann sitou ozetazini paske gen se konn apèl yo bezwen kòb la rapid. Epi yo itilize dènye chèk yo pou yo fè y. Donk tout moun sa yo nou swete yo bòn chans. Epi nou di yo trè pridan. Ok, nou konprann sa. Epi, e, Ozetazini, pandan se tan, bon, pandan m di sa a, gon bagay ki trè enpòtan pou m di moun yo. Nan pran kòb la vit, e, gon bann konpayi ki, ki avanse nou kòb la. Sa vle di ke w apral fè 3 mil dola bak, epi gon konpayi k avanse w 2 mil 400, 2 mil 600. Ok Defwa moun yo neglije lire ce qu'on appelle tout bagay la. Konpayi zao zao fè yo touche yon bon ti kòb sou. Premyaman yo retire kòb moun nan kap prepare la, tax preparer a, moun kap prepare tax ou an, li retire kòb pa l la. Epi sal fè w fè san w pa konnen, le plus souvent son loan ke fè w pran. I gon bank dè dol, e pa li k bò kòb la. I gon bank dè dol ki bò kòb la pandan ke leta ponkò pwal voye kòb la. Lè yo fin remake ke kòb la garanti, paske sonje ke lè m prepare taks la pou ou, lè taks prepare a prepare l, the next day, sa vle di la jou, joune suivant lan, oubyen nan mitan lannwit lan, sa depan de epòk la, de jan rapidite a, si sistèm nan open, yo gen tan reponn li di ke taks la apwouve e ke yo pwal voye kòb la ba moun nan. Enben, sa yo fè, yo gade yo di ok, gen nan yo ki yo rele enstan, enstantaneman kote ou vin fè taks la, nèg la gentan ba w yon pousantaj. Men fò pou sa ou panse se kòb la li ba w e pa vre, se yon loan ke li pran. Li fè w siyen yon papye ke li pran yon loan nan yon bank. E gen yon bann bank, e nou pa plonmen non bank paske nou pa fè reklam pou pèsonn, men nou gen yon bann bank ki se sa yo fè kòm biznis. Yo konnen gen yon ekip moun sitou ki bezwen kòb la rapid, enben bank sa yo si w pa li tout ti bagay la w se kòb la k nan tèt ou, w ap fè kòb la jodi a, enben ou pa remake ke w pèdi yon 300, 400 dola. Donk sa fè nou envite moun yo sistèm nan rapid paske nou konnen ke nan mwen de 10 jou si w ka gen yon ti kanè bank pou yo depoze l dayè se sa nou rele dè depozit depo dirèk si w gen yon kont ke yo ka depo yo fè depo dirèk I pap pran tan. Donk, nou konseye moun yo tou. Gade sa byen, pa kouri pran kòb la jodi a si w pa bezwen li. Si w ka tann 10 jou, tann 10 jou. Paske, san w pa konprann la ou gentan pèdi yon 200, 300 dola. Paske, bank nan, li chaje w pou se kon apèl pou lonan ke y ba w la. Ou konprann? Donk, nou pa p kraze biznis pèsonn paske se pa sa k ap fè moun nan pa fè l. Nou di moun yo sa, moun k ap prepare taks yo, e pa ide nou sa. Ide nou se avèti kliyan an, di kliyan an men ki sa l genyen kòm dwa e ke e i ka tann, si ka tann 10 jou a tann. Tout kòb li ap vini, plis kòb ap vini. Li ap jis peye frè yo ke yo fè pou repakasyon an, epi li pa oblije peye yon bank ki te avanse l lajan an. Bon, nan ka ke moun nan pa ka tann, dèfwa moun nan gen dè urjans, bon moun sa a, nou ka di li ka itilize sistèm nan a son plen epi fè sa l gen pou l fè. Men son ti relate nou relate, an nou kontinye nan nou menm, sa n ap pale, n ap pale de preparasyon denpo a, se de sa nou te vle rete, n ap rete la a. Nou te pale w deja, nou pale w de stati ke w pran, nou pale w de depandan ke w ka genyen, ok, epi nou pale w de biznis ke w ka genyen pou w repòte, ok, si w gen de pwopriyete ke w ap lwe pou w repòte yo, nou pale w sa k ka soti la a, se ke ou ka genyen pwofi oubyen ou ka gen Lòs, ou ka fè pèt, donk kote ou ka retire sa yo. Epi kounye a nou ap avanse sou fòm nan, se la ou pral rive nan sa nou rele AGI la, se kòb ki takse a. Leta pral takse w sou kòb la. E nou te di nan miz an kontèks la, nan peyi kwen an nou pran Etazini pa egzanp. Sa depan de kote ou rete a, ou ka gen taks minisipal la, sa vle di ti vil kote ou rete a, majistra ti vil sa a ka takse w. Epi apre majistra vil la fin takse w, pa egzanp, moun Nouyòk konnen ke w peye Nouyòk Siti, City of, vil Nouyòk la takse w. Leta de Nouyòk takse w tou. Sa se state la. Epi le gouvèneman federal, sa vle di takse w ankò. Sa se United State of America ki takse w. Sistèm nan. Donk, ou wè, ou peye twa taks nan ka New York. Li pa konsa nan tout state. Pa egzanp, nou konnen ke, pa egzanp, an nou pran Florida pa gen, pa gen state income. Florida. Donk, ou konprann? Donk, ki vle di ke li pa konsa nan tout state. Ok? E, pa egzanp, mwen menm nan kote m ap viv lan, m gen state lokal la, se sa nou di municipal la, vil la, m gen state eta a, epi m gen state federal la. Donk, e sa nou vle eksplike moun yo, nou vle eksplike yo ke gen plizyè taksasyon ki ka rive w. An Ayiti, nou konnen ke pou le moman su le revenu, se sèl gouvènman federal, sa vle di sèl gouvènman ayisyen an, leta ayisyen ki takse w. Yo pa takse w pou sur le revenu, j'ai bien dit, sur le revenu. Men nou konnen enpo lokatif yo, se sa nou te rele property tax lan, li menm menm, li fèt o nivo kominal. Li fèt o nivo de majistra zòn kote ou rete a. Donk, fò nou pran pridans. E lè moun yo gen biznis, sa vle di taks de vant yo, taks de sa yo, pèskizisyon sa yo. E nou konnen ke gouvèneman ka dèfwa met taks sou gazolin, li met taks sou yon bann pwodui, sou kwa dèfwa sa l met taks la. E la, nou te di nan miz an kontèks la, lè ke taks la pèsevwa dirèkteman pa Leta, nou te rele l, ok, enkom taks, les impôts ok men lè ke on moun prann pou leta nou rele tax wal nan store a wal achte yon rad enben ou fè w peye tax sou li kòb sa store a kenbe l pou tax leta se store a k pwal remèt leta li pou ou wal fè gaz nan gaz la gaz la ka 3 dola 10 men ten cents ladan se pou state la se state la ki mete tax sa. E sa k fè w ka remake tak e dèfwa New Jersey takse mwens ke New York, New Jersey takse mwens ke Pennsylvania, den ou ka remake ke gazolin nan mwen chè nan yonn nan kote sa yo de kèlke santim. Se paske pri de baz de gaz brit nan on pri, men selon taksasyon sistèm ki gen selon 2 eta yo ki pwòch yo, enben ou ka remake gon ti varyasyon de pri an. Ok donk se sa nou vle esplike moun yo tax de vant sa yo se se store a ki kontrole yo nou rele yo tax men lè ke yo al peye nan kontribisyon al peye lenpo lokatif nou rele l enpo son tax ke li enpo son tax men se pèsepsyon an ki diferan. Ok donk enpo lokatif lè ke enpo su le revni wap non travay dirèkteman yo pweny tout moun konnen ke lè anplwaye an ayiti kap travay otomatikman ke yap travay kote yap travay la kenbe kòb sa pou yo leta nan men yo dirèkteman ba leta li pou yo enben sa se yon enpo yo pran sou yo paske dirèk sa se fèt dirèkteman pa leta. Nou konprann? Donk, se sa ki gen. E, la, nou pral pale e moun yo, sa k fè ke talè a, okòmansman, nou te di yo li trè enpòtan pou yo fè deklarasyon de revni an. Lè w fè deklarasyon de revni an, nou te di l, lè w ap pran retrèt ou, li trè enpòtan. Pou ki sa? Paske, non plis tou ke ou peye yon pati taks, men gen yon pati kòb ke w peye kale nan sa nou rele sosyal sekirite, dèt sekirite sosyal. An Ayiti nou konnen moun yo peye yon ti kòb kale vè lona e ke gen yon ofis nasyonal dasirans. Ok. Sa vle di kòb sa yo se yo ka pral bè yo nan vyeyès ou, w ap pral sèvi, w ap twouve. Ok. Donk se sa k fè ke nou di moun yo ou gen enterè. Si w ap gade sou chèk ou, w ap wè yo retire kòb federal la, yo retire state la, men yo retire pou biwo sosyal la, enpi yo retire pou retrèt ou. Sonje ke biwo sosyal la, lè ke ou pa al travay, ou al nan sa yo menm kan apèl unemployment, o Zetazini, sa vle di ou al nan chomaj, Enben yo ba w wi. Yo ba w yon ti kòb pandan w nan chomaj la. Yo ka di y ap ba w tan pou san de bèyè yo. Enben se biwo sa yo, se yo ke w ranfòse lè w peye kòb sa yo ki fè ke yo gen kòb sa pou yo ba w. E nou menm tou an Ayiti si nou vle chomaj la peye, enben se sa pou n fè. E nou konnen ke se kon sa l ye an Ayiti. E nou konnen isi ankò dèfwa lè y ap revoke w gen yon kantite kòb pou yo ba w. En Haïti tou nou konnen ke gen travay ki revoke w yo di w merci beaucoup li lè pou w libere w sitou si w ap travay nan leta men konpayi prive yo gen nan yo ki ba w yon kòb lè w ap retounen lè w ap rete pa egzanp yo ba w yon balans de tan ki rete a selon de tan ke w te fè ap travay pou konpayi an yo ba w li yo ba w tout ti vakans ki ta genyen ke w te gentan akimile yo yo ba w yo. Konprann? Donk se sa pou nou eseye fè moun yo konprann. Pou nou fè yo konprann ke menm lè deklarasyon an pa obligatwa, pa gen yon sistèm ki etabli ki di si l ap met pye sou kou w si w pa peye l, volontèman se pou w al pote tèt ou ale. E se lè sa a n ap konsidere w kòm de bon sitwayen. paske ou ranpli devwa de sitwayen w ki peye taks. E nou konnen ke, m pral di l la, nou konnen ke lontan, te gen epòk, si w pa peye taks ou pat ka vote. Dwa de taks, dwa de vòt lan, li te mache avèk èske w ranpli devwa de sitwayen w. Donk, se sa ki fè ke n ap di moun yo, n envite yo a konprann sa a un peu pou epi pou yo ka di ok taksasyon se pa yon bagay ki movè se yon bagay ki trè enpòtan nan yon sosyete e ke nou menm kap viv nan sosyete a fò nou ranpli pati pa nou an fò nou peye taks la tou. E jan pou n reponn li, se volontèman pou nou fè l. Nou pale de 10, 40 Ozetazini, si ke pa gen anpil depans, pa gen anpil bagay, yo fè yon fòm ki un peu senp pou ou, nou rele 10, 40 a, men si ke vin gen de ti konplikasyon, ou gen kay, ou gen yon seri de ti depans, ou gen yon biznis si, ou gen yon seri de schedule ke yo bezwen fè pou ou, ebyen nèg yo fè 10, 40 long fòm nan, nou rele yon fòm long, se li yo fè pou ou. Donk, kounye a n ap montre moun yo. Lontan, pou etidyan, pou moun yo, te gen yon ti fòm yo rele 10 40 EZ, ki te vle di izi. Nou te konprann se lemo izi ki byen fasil. Se sa l te, se sa l te vle di. Ten fòl izi, e pwononsyasyon an di izi deja, sa vle di nou wè ke se EZ, epi ten fòl EZ la se yon ti fòm ke Lè w gen yon etidyan, yon timoun ki lakay granmoun li, ki ap fè yon ti McDo, k fè 4 mil dola, 10 mil dola, 7 mil dola, enben w te fè yon Ten for Easy pou li. Ou konprann? Donk se sa ke n ap eseye fè moun yo konprann. N ap eseye fè yo konprann ke, ok, ou peye taks la. Ozetazini, pa egzanp, ou ka gen dwa a 2 retou ou gon retou federal sa depan de sa w genyen epi leta state ke w ap viv la leta ke w ap viv la yo ka remèt ou kòb tou dèfwa ou ka peye state ke w ap viv la sa depan de state lan gen state ki takse ase lou epi leta remèt ou. Men, tandans lan se ke, ay, defwa ou preske peye tou lè de kote. Paske, se sa y ye. E, nan New York, pa egzanp, State of New York, City of New York, gon bagay, ou an dwa ap travay New York, men ou pa travay nan City an. An nou pran moun k abite Long Island yo. Yo pa dwe City of New York tax. Paske si nou gade City of New York se 5 boro. Ok. Se 5 lè m ap di w sa se 5 katye yo ki Staten Island, Brooklyn, Bronx, Manhattan, Queens. Si w pa rete la. Se ke ou pa yon abitan de City of New York. E, gon ti bagay pou w sonje, nou fenk di ke ou pa dwe sitye a taks lè sa. Men gon bagay, eske se la w ap travay? Paske, ou an dwa rete Longalann epi w ap travay Manatàn. Kounye a, sa siti a di, enben, ou son non rezidan. Ou pa rezide nan siti an, men ou fè kòb nan siti an. Donk, yo stil twouve yon mwayen pou yo takse ou paske kòb ke w ap fè a, revni ou se nan siti a ou fè l. Enben siti a pa ka fouki di ou pran kòb la ou al yon lòt kote avè l. Enben yo stil fè yon sòt de non rezidan. Se menm jan tou, ou abite New Jersey, ou ap travay New York. Ou sipoze fè yon papye ki di ke ou son non rezidan nan eta ke ou fè kòb la, se pa la ou rezide. E lè sa ou peye taks a eta ke ou fèy la, epi wap peye taks a eta kote ou rezide a. Donk tout sa yo se son de varyasyon ki gen nan sistèm nan pou ke nou konprann. Enben nan peyi nou puiske i pa konsa paske se sèl federal la ki genyen kèlkeswa kote w an Ayiti se yon sèl moun ou peye. Men si i ta vin ranje ke w ap travay dan le nò di peyi pa egzanp, Enben, ou t ap gen de revandikasyon, ou t ap gen de bègay vè le nò, ou pa ta bezwen gen yo vè lwès, nan lwès. Men si yon moun se nan lwès kay ou ye, enpi w ap travay dan le nò, ou t ap gen tou lè de kote yo pou peye. Donk, men piske kounye a la, se sèl gouvènman federal la, se leta ayisyen sèlman ki pou fè l, li pa fèt onivo se kon apèl pwovensyal, sa vle di nan nivo chak pwovens yo, Ok se sa nou rele chak depatman yo nou menm enben konnya nou rete l la nou rete l la pou an ayiti men i trè enpòtan pou ke moun ki ozetazini yo moun ki o kanada pa egzanp nou te konn fè taks pou moun kanada a yon epòk e yo swiv sa yo swiv pa egzanp se pa atalala kanada moun kanada toujou di w se yo k takse plis nan zòn nan paske gen tvq tva te leta kanada pran anpil taks sou moun Se sa yo toujou ap konplenn o Kanada. Wi genyen epi men gen fason fò nou se devwa nou, se sak fè ke yo ka ofri nou bèl peyi se paske nou peye taks. Donk se sak fè ke nou envite tout moun a konprann nesesite ki genyen pou yo ranpli wòl yo kòm de sitwayen, kòm de bon sitwayen. Ok. Pwogram nan nou dil Conversation avec Nandy son emisyon kap chèche ak. Premyèman, rechèch la, se a edike Layisyen o pwen de vi de sitwayènte li. Sa vle di ke fè de moun nan pran konsyans ke Ayiti pou l chanje, se nou menm chak Ayisyen pou ki kòmanse pa chanje. Chanjman dwe fèt nan nou, epi la pral reflete sou le peyi. Donk se sa ki fè ke travay ke n ap fè nan stasyon radyo a, se sa l ye. Se yon konsyantizasyon. de l'haïtien. Fò ke ou pran konsyans ke le peyi an li menm pap chanje tèt li si moun ki ladan an pa chanje. Mantalite a pa chanje. La fason de vwa lè choz pa chanje. Donk, se sa ki fè ke nou menm nap fè ti travay sa, nap eksplike w devwa ou, epi nap di w ranpli devwa ou. Lè w ranpli devwa ou, Ok konnya ou ka gen de revandikasyon le ki jis tan paske ou fè pati paw la enben leta pral oblije fè pati pal la a la fen ane fiskal sa peye taks ranpli devaw fon sitwayen onèt E si nou gen nimewo stasyon an, si nou ta bezwen plis kesyon, nou ta bezwen eliside nou plis sou sa, nou ka toujou rele stasyon an, nou ka di nou gen kesyon, nou ka pale avè w an deyò de emisyon an, nou ka ba w de konsèy pou moun pou al wè, moun pou al wè pou al fè taks ou. Nou pa fè ta ankò, nou pap chache kliyantèl nou menm paske nou pa fè taks ankò. Wi, e donk ki vle di ke se pa Trinidad nap chache men nap di tout moun ranpli devwa yo. Ranpli devwa sitwayen yo e i pa tap etik pou nou pou nap fèl pou moun panse se moun nap chache non nou pap fè sa. E nou pa fèl ankò, nou pa fèl ankò. Nou fèl pou moun prive nou, nou pa fèl anpe ankò pou biznis. E nou fèl pou tèt pa nou, nou fèl pou fanmi, nou fèl pou kèlke moun men Nou pa fè biznis ankò. Donk se sa ke nou di tout moun. E nou mande yo, yo menm, ranpli devwa sitwayen yo. Fè taks yo. Kèlkeswa peyi ou ye dan le mond, depi w ap travay, repòte, fè ale deklarasyon, repòte konbe kòb ou fè. L ap bon pou ou. Menm lè w ap travay a tèt ou, menm lè w ap fè yon ti babysitting, w ap fè yon ti travay akote, I pa nan enterè w pou ap fè yon travay san ke leta pa konnen. Paske wou panse, wi, m ap bat sistèm nan, m touche tout kòb mwen, tout kòb mwen vin nan men m. Epi, lè w gen 60 an, 61 nan, 62 zan, w al dèyè retrèt ou, enpi w wè, o, mesye w te gen tan yon unit pou w te bèy nan peyi, sistèm nan w pa t ba li l. Men tout tan w t ap fè kòb la, w t ap fè kòb wi. Donk se sa ke nap di w, trè enpòtan pou ke ou peye taks sa denpi ke li posib. E pi nou pral kite w, nou pral di w konsa ke nap pwofite di w an bòn fèt de fen dane, nou pral di tout moun jwaye Noel jodi a, e pi nou pral di yo bòn ane 2024. Poukisa nou pral fè sa? Paske se dènye fwa nap pale avè w pou ane 2023 an. nou te pran yon ti desizyon ansanm avèk staff la ke le 24 se fèt nwèl kap yon dimanch nou pap fè emisyon le 31 nou pap fè emisyon paske nou konnen tout moun pral pase la avèk fanmiy nou staff la bezwen pase la fanmiy li mwen menm pèsonèlman map pase la an fanmiy donk ki vle di ke nou pap fè emisyon 2 jou sa yo na pral tann yon semèn an janvye pou n retounen. Pandansetan, si n ap tande radyo Channel, n ap pral wè pwogramasyon an, n ap travay sou yon pwogramasyon chaje pou ou. E n ap di w ankò mèsi pou sipò ke w te fè pandan tout lane 2023 a. E sa fè nou anpil plezi ke emisyon an vin gen yon ekout, nou gen yon piblik k ap tande nou. E nou satisfè de sa k ap fèt la. Nou konnen travay ke n ap fè se yon travay de konsyantizasyon, li difisil, men n ap pasyan. Paske nou konnen yon grenn moun, 2 grenn moun ke nou gen kap tande nou kounye a, yo menm yo pwal miltipliye paske epi yo menm yo enpòtan paske yo twouve yon bagay lakay nou. E nou konnen ke e ane pwochèn emisyon yo a pwal davantaj pote se kon apèl de pwogram, pwogramasyon an pwal vrèman ede a se kon apèl konstwi yon peyi, bati yon Ayiti, yon nouvèl Ayiti. E nou ka di l, moun yo te di ke rivyè ma, e sa k te pase nan masak la se yon revèy, enben si se yon revèy ki ye pou le pèp ayisyen n ap reveye ansanm avè yo. Fen 24, n ap vini avè nou sou yon pwogramasyon kote ke konsyantizasyon, travay de konvèsasyon pral nan di pral sou konsyantizasyon epi pral nan edikasyon a la sitwayènte de l ayisyen. Ankò yn fwa mèsi. Li fè egzakteman 5 è e se fen pwogram nan. Nou remèsye staf nou, nou remèsye DJ Lou, Ludovic Pierrot ki fon travay sipèb e ki sa. Nou ta pral enimere tout moun pou nou remèsye men nou prefere pa fè sa. Men gen 2 moun nou pa ka kite aprè DJ Lou. Nou pa ka kite Maxi Jean Joseph epi nou pa ka kite Jacques Dorcé. Se konfrè nou nan stasyon an e k ap travay Pou ofri nou travay serye nan Radio Channel. Nou di tout moun mèsi, nou di tout moun bòn fen dane. Nou gen yn sipriz pou ou ane pwochèn. Rete branche sou Radio Channel epi w ap kontan. Ankò yn fwa mèsi.